Istwa demwazèl sa a ki te ansent pou mennaj li ki pa t deside kenbe timoun nan. An nou gad rès istwa a. La a, se mennaj demwazèl la ki se Top Chico. Li menm ki te toujou vle okipe timoun li, donk ki pa t ap regle anyen, deside al vann fresko nan lari a. Lè nou k ap gade sa, l ap bwase lari a, l ap vann fresko l. Epi n ap gade yon patnè ki vin kanpe devan l lan, ki vin achte fresko.

Aprè li fin vann mesye afresko a, li deside pase kot mennaj li a, paske li konnen l pa t twò byen, koz li te eseye jete timoun nan depi oparavan men timoun nan li menm ki pa tonbe. N ap gade la a Pierre-Louis Nikikuchi, li te manke mouri akoz sa li t al eseye fè a. La nap gade Top Chico ki rantre nan kay la, li parèt li chita sou kabann li. Li manyen tèt Pierline, Pierline ki tap fè yon ti dòmi ki reveye. Apre sa Top Chico di, ou anfòm, kòman ou santiw kounya, ou fè mye? Epi Pierline ki di, ah m fè m fè mye wi. Ok, nap gade yon misye ki trè sansib pou mennaj li paske li renmen mennaj li anpil. Waw, se yon bèl bagay. Lè ke ou jwenn yon moun ki renmen ou ki vle pran swen ou, li sansib pou ou. Donk nap gade Top Chocolat ki pral nan frijidè a e li pral chèche yon bagay pou l ta bay Pierline bwè. Waw se bèl bagay nèt. Men zanmim rete gade video sa a wap wè malgre misye ap fè tout sakrifis sa yo, malgre jan li sansib pou mennaj li a, ou pral wè kisak pral pase aprè. Nap gade mennaj li a ki se Pierline li ofri l yon malta. Li di non li pap bri anyen. Apre sa misye retounen l al mete yo nan frijidè a ankò. Top Chiko ki fin depoze ji a nan frijidè a, apre sa li tounen kot mennaj li a. Li di l bon, m pap tèlman rete non la, paske ou konnen se fresko m ap pran nan lari a. M te sèlman pase wè ou koz m konnen ou pa anfòm. Apre sa n ap wè li leve l ale l al kontinye vann fresko l. Yon mwa apre.

Li mande Pyèlin, Kòman bagay sa yo fè rive? Di m non, pale avè m. Pyèlin ki reponn, li di, A, bagay yo anpil, bagay yo anpil. N ap gade Maestras yo ki di, Enben, pale avè m, di m, di m sa k pase yo. Donk, Pyèlin ki di, A, m gen yon mennaj, mwen vin tonbe ansent pou li, mwen te deside pou m al jete pitit la, m al kay yon doktè fèy. Donk, mwen menm ki te bezwen jete pitit la byen rapid, yo te di m bwè remèd la pandan twa jou, mwen menm m pran l. m bwè l yon sèl kou paske mwen nan laj m ye la m gen plen bagay pou m fè m gen pwogram pou m ale m pat ka nan fè pitit dwòl de sitiyasyon pitit la ki pa tonbe e sak pi dwòl nan istwa a se paske malere a li menm l ap bourike nan lari an l ap vann fresko pou l ka okipe timoun nan byen domaj timoun nan ki pa pou misye maresasyo ki poze l kesyon li di o. Kòman li fè pa pou li? Sak pase? Bon se avè w li ye se ou k mennaj li. Pierline ki di ke bon ou konnen m deja ou konnen m pa prete a yon sèl moun m gen plizyè m pa konn pou kiyès li ye egzakteman. Nap gade Marie Sassou ki met men nan machwè l paske li sezi. Mari Sassou ki di ou anraje ou menm. Nap wè PLD te konn li di si m anraje ou menm apre sa yo pete yon kout ri e apre sa PLD te di men ann serye. Twòp chiko ki panse pitit la se pou li men malerezman se pa pou li li ye. Mwen pa kwè kòman m pral fè di yon bagay konsa. Epi nap gade Mari Sassou vin di ebyen fòk ou ta di sa paske ou pa ka kite malere a bourike pou granmèsi konsa non pou l pral okipe yon pitit ki pa menm pou li. Epi nap gade PLD ki di bon m abize di l sa kanmenm men m pa konn kòman yo pral reyaji. M pa konnen pap vye do ban mwen e ou konnen se li menm ki plis sansib pou mwen se li m plis renmen nan m gade Marissa sou ki di ebyen sèm mwen prale wi la mwen pap rete mwen te kontan wè ou paske nou pa wè lontan e mwen te byen kontan fè ti pale sa ansanm avèk ou antouka jere bagay yo e pale avèk mesye a bal tout verite. Apresa Marissa sou leve l ale Pierline ki. Ap sanble chèz yo pou l al mete anndan. Pierline ki pa konn ki bò pou l met kò l ankò. N ap wè l ap mache nan tout kay la. Tout sa l vle fè la se bay Top Chiko verite a jan l ye a. N ap wè l ap mache ale, l ap mache tounen, vire agoch, vire adwat. Apre sa, li fè yon ti chita. Nou pral wè kòman sa pral pase. Li deside rele Top Chiko. Li pral rele Top Chiko nan telefòn. Tout sa ki nan tèt li, se bay Top Chiko verite a jan li ye a. Men, li pa konn kòman Top Chiko pral reyaji. Li pa konn kòman Top Chico pral pran sa. Lap poze tèt li kesyon èske Top Chico pap vire do ba li. An nou swiv ansanm. Li pral deside rele Top Chico. La, lap konpoze nimewo a pou l rele l. Donk, li jwenn Top Chico, li di Top Chico, rive jwenn mwen kounye a, paske m bezwen yon milyon bagay pou m di w. Li di l, pa mize nan wout non paske sa ke mwen bezwen di w la li trè enpòtan. Vini kounya. Map tann. 20 minit pase. Top Chiko ateri. Top Chiko di men mwen wi ou di m ou bezwen m Cho m wè ti tèt ou byen bèl wi la a tout ba anfòm. Donk Top Chiko ki di men pale avè m non. Pale avè m. Ou di ou gen yon bagay ki trè enpòtan pou di m so pale avè m. Map tande w. Donk n ap wè Vini ki di sa ke m anvi di w la m pa vle pou w pran l mal epi tou m poko wè nan ki pwen pou m kòmanse. Tanpri chòdi pale avèm ou konnen nenpòt sak rive w m toujou la pou ou pale avèm dim sa w genyen mwen m la pou ou pale avèm li pa konn kòman Top Choco pral reyaji an reyalite Top Choco di mete w alèz just pale avèm dim sa w genyen an ok. Apre sa nap wè li poze Top Choco kesyon sa ou konnen m t ansent pou ou pa vre nap wè Top Choco reponn wi li di oh m konn sa trè byen nap gade nou wè la pawòl la ki paka sòti. Michko di, Kòman? Sa k pase? Ou pè m? Li di, Non, e paske m pa konn kòman w pral reyaji. Michko di, Gade, ou mèt di m sa w vle di m nan, oke. N ap wè la a. Li pral deside pou l di tèt Chiko sa k pase a. Li pral repoze kesyon ankò. Li di, Ou konnen m ansent pou ou, pa vre? Michko di, Wi, m konnen w ansent pou mwen. Di m sa k pase a. M konnen w ansent pou mwen. Jiskaske ou te manke mouri nan bagay al jete timoun bagay paske w pa t vle fè l. Sa k pase? Di m. Di m sa k pase a. Pèlin di, Ok, jodi a mwen deside avwe w tout verite. Mwen deside di w tout bagay nèt. Donk, timoun sa a, rezon k fè m ta pral jete l la, se paske timoun sa a, Tòp Chiko, m pa kache di w, se pa pou ou l ye. L ap gade Tòp Chiko ki etone, l di, Kòman sa? Kòman w pa pou mwen an? Kòman sa fè rive? Eksplike m byen, kòman l fè pa pou mwen? Di m! N ap gade, n ap wè, Pierline ki di, Se pa pou ou ye Top Chiko, ok, paske mwen pa t gen yon menm sèl. N ap gade Top Chiko ki pran yon pik, li di, A, m ap pike w si w pa di m pou kiyès li ye. M ap pike w. Top Chiko di, An, pou jan m ap rete di la a, m ap vann fresko nan lari a, boule solèy cho, epi nou pa wont pou fè m yon bagay konsa, pou di m ti moun nan se pa pou mwen l ye? Chiko di, Aa wè ou menm, m pè w, ou mechant anpil. Tanp Chiko pa deside rete ankò. Li deside abandone Pyèlin. N ap gade Pyèlin k ap di, Aa cheri pa ale, ou pa bezwen abandone m pou sa. Rete avè m, bagay sa yo. Tanp Chiko oke pa deside rete. Donk, ou menm ki t ap gade videyo sa, pran sa pou yon leson. Sispann itilize plizyè moun. Sispann fè jan de aksyon sa yo paske se ou kap wèl donk ou menm ki tap gade video a pa bliye fè sa patajel like epi abone.

chwazi twonpe mennaj li paske mennaj li pa gen tan pou li. Manzèl la fè konnen li pa bezwen sèlman lajan, li bezwen lòt bagay toujou. Ebyen ou menm ki tonbe sou videyo sa, pa bliye fè sa, abòne ak nou, like videyo a epi pataje l. Patnè sa se Top Chiko. Pandan ke li te nan lari ansanm avèk mennaj li, telefòn li sone, bòs travay li rele l pou l ale travay. E se konsa, li kite mennaj li kanpe yon kote, e l al resevwa apèl la. Li fin pale ansanm avèk bòs travay li a, li tounen al jwenn mennaj li. N ap gade mennaj la ki pa kontan. Demwazèl la, ki se matouz, li pa kontan ditou, li pa aksepte sa Top Cheko fè l la. paske li pa janm gen tan pou li. Sèlman jodi a, li resi jwenn li an pou bòs travay gen tan ap rele l. E n ap gade Top Chiro ki di, Ann ale, ann ale, se pa anyen, bòs travay la ki te rele m pou m ka al travay. Apre misye te fin al jwenn bòs travay li a, apre yon ti tan, mennaj li ki tounen kote l ankò. E se apèn misye ta pral sòti. Kounya misye di, a cheri mwen pral sòti la, nou pap ka ret pale non paske mwen pat ko fini travay la fòk mwen al finil. Nap gade mennaj li a kèl pa kontan ditou. Kèl pa kontan paske li bezwen tan, li pa bezwen sèlman lajan. Men Top Chico li menm li wè plis de lajan nan moman la paske se lajan l vle fè. Donk li pa rete pale ansanm avèk mennaj li. Sa se Chachou. Se zanmi Matoz. Nap gade ou konnen depi 2 fanm kwaze so yo pale tout bagay. Epi se konsa chak jou ki remake yon tristès sou vizaj Matos li mande l sak pase? M santi ke ou tris malgre m ta pral sòti la men ann pale non. Kounya la Matos ki tonbe eksplike l di epa mennaj mwen kap banm pwoblèm paske li pa janm gen tan pou mwen tout jounen se yon travay travay travay travay li pa janm gen tan pou mwen pou l mennen m sòti pou fon seri de bagay. Nap gade chachou ki di, Ban m di yon bagay, pa kriye, pa kriye. Èske l twonpe w? Li di, Non, li pa twonpe l, so li pa ka di wi tou, paske li pa mache ansanm avèk li. Kidonk, mwen pa ka di w si l ap twonpe m ou pa. Kounye a la, chachou ki mande l nan ka sa a ki sa l vle fè. Kounye a Matous di, Li gen yon ti jenòm ki konn ap pale ansanm avèk li, donk, Li pral eseye pou l wè si l ka ba l yon chans. N ap gade Chachou ki di, Matouz, bagay sa a ou konnen m pa ladan l. Ti jès sa a, m pap pran l nan men w. Apre sa, Chachou ki ap ba l konsèy, li di, Gade, sa ka rive Menajwa li manke ti tan nan moman an pou ou. Sa ka rive li gen anpil travay ke l ap fè, sa vin fè ke li manke tan pou ou. Men, sa pa vle di ke pou ou gentan abandone l pou sa. Kidonk, repanse bagay yo. M pral travay, n ap pale. E se konsa, pandan Matouz pral lakay li.

Apre yo fin fè yon bèl pale, planifikasyon fin fèt, randevou pran. Donk, apre sa, yo vire. E vwala, jenòm nan ki vin ansanm avèk pwòp mennaj li kounye a. Ou pral wè ki sa k pral pase. Pandanstan ke jenòm sa a ki se blofè, ansanm avèk mennaj li ki se Chloé y ap fè ti romans, ap pale de tou e de ryen, e se konsa Matouz li menm l ap pase nan menm zòn nan. E se la a li pral tonbe sou menm jenòm sa a ke l t ap pale ansanm avèk li a e ki te menm gentan pran randevou a. Se lè sa a li etone, l ap kriye, dlo ap sot nan je l, l ap di, Talè, se pa blofè? Se pa ou menm sa a? M sot. pale avè w talè a la nou menm gen randevou a kounye a la m vin wè w ansanm avèk yon lòt fi blofè kap di mwen menm kote w konnen m kote m konn wè w paske blofè a avèk vrè mennaj li a la te jis vle pwofite de de Matheus la nap wè lap rale mennaj li vin sou li kidonk li di l pa konnen kiyès ki Matheus la ou menm ki tap gade videyo sa kite yon kòmantè.

pa kanpe avèl. Nou konn prensip la deja. Depi nou tonbe sou video a se like li, abone ak nou epi patajel. E pa bliye kite yon kòmantè pou nou. Ann antre nan video a. Sa se Lens ansanm avèk mennaj li ki se Sara. Lens ki tap mache ansanm avèk mennaj li yo rive yon kote yo fè yon ti chita. Y ap gade la, y ap pale ansanm. Se konsa, Lens te di, Tande non, mwen gen yon bagay pou m di w wi. Epi n ap gade, Sara ki di, Ou mèt pale avè m, ou konnen m toujou la pou ou. Epi malgre Lens pa t vle di Sara sa, men Sara fòse l, l ap esplike Sara kòman bagay yo pa bon pou li depi apre manman l fin mouri a. Epi, papa l li menm ki abandone l, li prèske pa gen fanmi. Li rive nan fen detid li, li pa ka tèmine. E se konsa, Sara ki di, Waw, sa vrèman strese m. M ta vrèman ede w vre, men m pa vrèman gen yon bagay ke m ap fè. Sara ki di, M pa fin garanti w nèt non, men. M ap eseye pale sa ansanm avèk papa m pou m wè kòman m ta ka ede w jere sa. Paske ou pa ka rive nan fen detid la la epi pou pa ka tèmine. Epi n ap gade lè n te di vrèman sa t ap vrèman bon pou mwen paske m pa konn sa pou m fè ankò. Se ou m genyen nan moman an la, se ou menm ki ka ede m. Epi n ap gade sa a te di, Ebyen ok, m ap gade kòman m ka jere sa, m ap pale sa ansanm. Matant papa m, epi sa k tonbe a m ap fè w konnen. Apre sa, yo leve, yo ale. Sara ki rive lakay li, donk li tout jwenn papa l ki te deja chita sou galri a. Li salye l, epi apre sa. Li di papa m gen yon bagay pou m di w la wi epi se konsa papa a di evre pitit fi m ebyen chita ann pale epi Sara ki di ke ou konnen mwen gen mennaj mwen an ki se Lens ou konn sa deja mwen te prezante w li donk li te pale yon bagay ansanm avè m talè a la mwen te di l ke fòk mwen vin pale ansanm avè w pou di m kisa ou wè nan sa. Epi n ap gade ton Kajou ki di, Vin pale avè m. Li di, Mennaj mwen an ki rive nan dènye fen detid li a, akoz li pa gen paran, fanmi l yo imilye l, donk li pa ka rive tèmine ankò. Men li vin di m sa, mwen twouve sa touche m. Li di m sa nan yon fason ke pou m ta kapab ede l. Epi n ap gade ton Kajou ki di, Bon, li pa gen fanmi, yo abandone l, epi ou menm ou deside ede l. Sara ki di, Bon papa se paske m renmen l ki fè mwen deside ede l vin ap gade ton kajou ki di a mwen m pa baw konsèy sa paske gason ayisyen se konsa yo ye lè ke ou fin ede yo lè yo fin pase monte yap bliye w epi nap gade sara ki di a mwen m rete kwè li renmen m m pa kwè lap fè m sa vin ap gade ton kajou ki di konsa ebyen pitit fi m Mwen m pa nan bagay sa mwen menm mwen m pa avè w nan bagay sa fè sa w kapab e nap gade ki sa ki pi byen mwen menm m pito al fè komès m pito al vann pou m ka ede mennaj mwen paske m renmen l m pa ta renmen pou l ap trennen atè a konsa Ton Cajuki di ebyen ok pitit fi m degaje w fè sa w ka fè mwen menm m pa avè w epi nap gade Sara ki vire l ale. La se Lens ki chita pou kont li, l ap panse ansanm avèk lavi, kote ke li arive pèdi valè l nan sosyete a, li pa menm ka rive tèmine etid li. Waw, sa vrèman tris. E se konsa Sarah ki se mennaj Lens lan ki vin kote l. Lydia cheri e nou tap pale yon bagay talè a la m pote yon bòn nouvèl pou ou epi nap gade lè n sitye byen pale avè m map tande w epi li di dapre refleksyon ke m fè malgre m al kominike sa ansanm avèk papa m li pa deside ede m mwen menm m ap ede w e nap gade lè n sitye di bagay serye li kontan. Nou gen tan ap remèsye Bondye paske Bondye tande priyè l yo. E n ap gade sa ki di, Ide ke m fè, Mwen deside pou m al vann nan mache, pou m al vann pèpè, epi ti sa m ap rantre a pou m ka ba ou l pou w ka peye lekòl la. Epi n ap gade sa ki di, Men, ak kondisyon, ak kondisyon sèlman. Sara ki leve pou li ale, li kanpe. Li di, Men, ban m di yon dènye bagay. M ap ede w se vre, men èske lè ou fin. Tèmine etid ou, ou fin pase monte, ou vin ap travay, ou pap bliye l. E n ap gade, l ap pale ansanm avèk Lens konsa. Lens ki di, Non, menm pou blag, m pap janm bliye w. Paske se ou menm ki ap pèmèt mwen tèmine etid mwen jounen jodi a. M pa gen dwa janm bliye yon bagay konsa. Epi n ap gade sa ki di, Ebyen oke, apre sa li deplase. Jan ke Sara te di sa, li te arive jwenn yon kòb epi li tou achte pèpè pou l al vann nan mache. E se konsa li gentan etabli biznis li la, e n ap gade li nan mache a, li renmen sa l ap fè a, li kontan, e gen moun ki menm vini achte nan men l, y ap gade sa yo bezwen.

Nap gade Sarah ki nan mache a la malgre kliyan yo ap fèl fè move san, yap fèl pale anpil men li stil toujou rete moun li ye a. Li pa gen lòt objektif nan tèt li se ede mennaj li ki se Lens. Ou menm kap gade video sa e ou menm ki vle konn kòman video sa li menm li fini pa bliye fè sa abòne ansanm avèk nou like, Pataje videyo a epi kite yon kòmantè pou nou. Di nou kisa ou konprann de videyo sa e kisa ou panse ki pral genyen nan pwochen epizòd la. Pa bliye nou sou YouTube, Facebook, TikTok, pase abòne ansanm avèk nou.